Madeison Salyo, Efektivman yè nou te resevwa yon alèt e kote ke yo te di nou gen yon gwoup jèn gason ki envesti yon kay nan nivo Fò Lib e nou pat tade pou nou te rele lapolis e ke nou te ale pou nou te rive sur les lieux paske nou te konnen pratikman lè alèt sa yo vini sitou nan dènye mouvman sa yo nan dènye moman yo e lè se popilasyon ki entèvni. Ka toujou gen yon ansanm de bagay ki rive. E nou te, nou te an deplasman, e lè n rive efektivman nou, nou te, nou jwenn yo te gentan apreyande yo, e ke nou menm nou, kòm devwa de pwotektè, kòm defansè sosyete a, e nou te, nou, apre, nou rekipere yo, epi nou plase yo nan gadavi. Paske pa t gen fòs efektivman ki egzèse ki egzèse avèk nou lè pou n te pran yo. Men entèvansyon nou an te sitou pou evite ke yo menm yo pa t yo pa t viktim. Paske menm si moun nan apreyande, li se yon prezime e sou baz sa a li merite tout pwoteksyon ke lalwa dwe l annatandan ke tribinal tranche, annatandan ke Ankèt yo mennen pou konnen èske veritableman sa ou repwoche moun sa a se sa oubyen ou pa. Paske nan reyalite ke nou ye jodi a la, ilèvrè ke gen moun k ap kache, k ap vin kache, men gen de moun tou se paske yo ekspoze epi kounye a y ap vin pran refij, y ap chèche egzitwa. E sou baz sa, kòm defansè de sosyete a, Fò ke nou analize tout chak eleman sa yo pou ke n gade eske moun nan se moun ki fè pati de yon band kriminèl ki ap vin refijye nan lokalite a oubyen eske se yon moun ki m ta ka di ki sible, ki ekspoze epi kounye a k ap vin sove tèt li, k ap vin chèche refij.
Konbyen an tou yo ye? Yo anviwon 7 jèn gason. Nan ki zòn nou pran yo?
E fò libre, fò lib, men fò m di n kapab di ke m rekipere yo e o kou de wout, men se toujou preske zòn fò lib la ke m te rekipere yo nan men popilasyon. E enfòmasyon sa yo pran yo, se avèk enfòmasyon? Kòman moun yo fè rive pran yo komisè, selon sa yo di? Wi, men se swivan sa yo te, yo di ke yo enfòme yo ke se de moun kafou lavil, moun Segur ki ta. ki ta gen relasyon avèk baz Gran Grif k ap frape dèyè a, e se sou baz sa yo te yo endekse yo epi yo t al yo t ale pou yo ta yo ta chèche yo. Men yo pa t gentan sibi ak de britali yo pa t gentan yo pa t gentan pran kou nan men manm popilasyon an? Bon, m poko tande yo, m poko tande yo paske yo nan men envestigasyon, envestigasyon ap gen pou l tande yo. M pa konnen èske yo te resevwa kou ou pa, men e sof ke lè nou te wè yo, nou te wè yo sen e sof. Nou pa wè ankenn tras, ankenn, nou pa t wè ankenn prejidis. Donk si w pa te vatan la, ta ka gen malè fèt komisè? Bon, nou pa konnen paske nou konnen nan reyalite aktyèl la gon yon vag mouvman bwa kale. E la, bon, anpil moun ap aplodi l, men gon yon reyalite, la reyalite sè ke E eske tou pa ka gen moun ki pwofite de sa pou fè pou regleman règleman de kont. Men kòm nou konnen lè w nan peryòd de grand efori parèy, ebyen lè sa a ou menm antank otorite, se pa rantre nan nan efori a, se pa rantre nan m ta ka di nan nan kite kite moman an mennen w, se mete w mete tèt ou an plas, Pou ke ou akite ou a responsabilite ou la kòm la lwa di l, paske ou se pwotektè, ou se defansè de la sosyete. Antanke defansè de la sosyete, ou la pou defann grand majorite a, ou la pou defann menm minorite a, sa vle a savwa, moun ke yo ta endekse, moun yo ta denonse, moun yo ta vle enpute de responsabilite avèk li, pandan ke li poko pase devan jij natirèl li jan lalwa di ki pou di eske efektivman sa ou di de moun nan se sa. Chèf kou si penal la pran moun yo li remèt yo nan sèvis envestigasyon lapolis pou fè kisa komisè? Pou pwè premye eleman dankèt yo paske ankèt yo yo kapab mennen e yo kapab mennen sou sou plizyè angle. E pi pou evite ke nou pa ale twò vit an bezogn, paske enterè pa nou se rasire n ke travay ankèt la li byen fèt, enfòmasyon yo, yo vini a tan e se de bòn enfòmasyon pou pèmèt ke moun ki merite libere a li libere, moun ki merite kondane a l kondane. Kòman w wè vil la an matyè de sekirite?
Eske m ka di vil la safe? Eske m ka di l pa safe? M pa ka di li safe. Paske nou dakò ke nan reyalite ki genyen e o nò e o sid vil la, fè ke vil la vin tounen yon vil dakèy e se jiska mentnan se vil ki gen plis trankilite ladan. Ki fè ke vil la ap rekeyi, m ta ka di l ap akeyi tout kalite moun. E se sou baz sa te gen yon nòt konjwent ki te siyen, ki te pran antre meri, lajistis e lapolis ki te mande tout moun k ap resevwa moun, tout moun k ap deplase pou yo pase nan biwo, nan meri a oubyen pase nan biwo chèf de pòs sa nan komisarya a pou enfòme ke yo nan vil la, yo te tèl kote, yo vini nan vil la. Paske nou konprann ke moun yo. Yo yo estime ke yo pa an sekirite enpe patou, y ap chèche egzitwa, e pami egzitwa yo k ap y ap chèche nan moman la, Senmak se youn nan yo, se youn ki ta ka di, m ta ka di ki e ki ta ka parèt pli sef, men fò n dakò tou, avèk migrasyon an tou, menm si vil la te ka sef, li vin tounen yon faktè de sekirite, lè w pran sa, mete an mete l an evidans. w ap vin rann kont ke l ka okazyone ensekirite. E se sou baz sa yo te toujou di moun yo ranfòse vijilans yo. Moun ki te enfòmatè sa yo, moun nan popilasyon sa yo yè ki te fè premye travay la ki se di entèvni bò kote mesye sa yo, nou di yo mèsi paske si yo pa t entèvni atan tou, mwen menm se vre ke lè n entèvni, nou entèvni pou n pwoteje yo, men si yo pa t entèvni atan tou, nou pa konnen plita si se te yon lòt gwoup ki te entèvni, Kisa, kòman sa te ka pase? E li te ka pase ke te ka gen ensidan malere ki te kapab e prejidisyab a youn ou a lòt. Moun sa yo, yo gen relasyon avèk bandi Savyen, Komisè? Jiske la nou pa konnen. Se sa moun yo ta di. Men nou konnen lè moun yo apreyande, yo se de prezime. Yo a senkant pou san prezime yo koupab. Yo ka koupab, yo ka a senkant pou san inosan. Se ankèt yo ki pou di ki lyen ke yo genyen. Men sa n fòn di tou, sa pa vle di tou paske yon moun se frè yon moun tou ki vle di ke li nan tout sa l bezwen ke moun nan li menm l ap. Sa pa vle di paske yon moun se pa manman yon moun li se papa l tou ke sa vle di ke li ni konplis ni ni resèl li fè ni konplis konplisite ni resèl. I sifi ke n al chèche nan nan mòd operatwa yo, nan nan aktivite mafyez, nan aktivite kriminèl moun nan ap mennen an pou gade ki enplikasyon moun nan. Eske l ede l? Eske l asiste l? Eske li ba l akonpanyeman? Eske tou li pran li pran sere pou li? Eske l fè sa l fè reselè? Si l pa gen youn ou lòt, oubyen l pa otè, li pa ko-otè, li pa konplis, ebyen nan nan ka sa, menm si l te manman l, menm si l te papa li, li ka, paske prensip la di ke la responsabilité pénale est personnelle. Komisè mwen se ou menm pou kont ou k nan pakè a lontan sa wap travay pou kont ou. Koman sa ye pou jiska prezan pa gen odyans ki ka fèt? Koman grèv la ye la? Bon, erezman, m kapab di, nan ansanm de chita pale, daprè enfòmasyon ke m genyen, e ke Komad te genyen avèk nan strikti yo la te genyen, depi yè maten m te gentan enfòme ke ta pral genyen yon koulwa imanitè ki kreye. E erezman pou jistisyab yo, pou jiridiksyon an, gen yon nòt ki sòti kote ke yo obsève yon trèv sòti di premye jen, jisko jis ko premye out non espere ke sibtiti yo a pral fè ansòt ke menm si n konnen gen nan yo ki gen difikilte de pasaj men sa nanpèch ke moun nan zòn sa yo tou yo pase yo gen kote yo pase menm si yo pa ka pase regilyèman menm jan a tout moun paske yo pa gen menm stati a tout moun yo men ap anvizaje yon mwayen kanmenm pou yo bay yon prezans pou pèmèt frè ak sè sa yo ki nan sitiyasyon kote yo ye la, ki nan sitiyasyon karseral, yo trè ekspoze la, kote ke nou gen yon prizon ki gen plis ke 620 moun ladan l, moun sa yo, yo kapab gen syèj ki òganize pou yo tande yo, pou yon jij pwononse sou sò yo, èske y ap li akite epi yo libere, èske yo y ap kondane e libere an menm tan. Oubyen èske y ap kondane pou yo kontinye rete nan prizon an, nan lyen kaseral la, jiskaske yo pije pèn yo? E nou espere ke, nan jou k ap vini yo, pral gen dilijans ki fèt de part et d'autre pou pèmèt ke syèj yo reprann, e mwen menm m bat yon gwo bravo pou mesye COMADT yo ki konprann nesesite pou yo kreye yon koulwa imanitè pou pèmèt ke grèv la leve, pou pèmèt ke syèj yo pran. Men antretan, nou poko konnen kisa grefye yo ap di. Donk, gen posiblite pou seyans yo al reprann nan tribinal yo? Wi, otomatikman grefye yo menm tou yo fè yo tande larezon, epi m panse semèn pwochèn ap kòmanse gen odyans ki dewoule nan jiridiksyon. Tankou nou toujou fè asiz kriminèl chak vakans, nou gen posiblite pou nou fè l san oubyen avèk asistans jiri? Non, te gen yon ansanm de odyans, se ansanm de syèj ki an kou, dosye ki an kou, e nou pral gade, n a pral fè yon reyinyon, m pa prale twò vit an bezwen, paske m pa sèl aktè. Mwen se, mwen se, mwen pral jwe wòl ministè piblik, il faut qu'il y ait juge, greffier, huissier, etc. E fòk tout, tout aktè yo, yo mobilize. Lè sa pou n konnen kisa n ap fè dabò. Men m konprann, men m konnen otomatikman nou reprann la, n ap reprann avèk syèj koreksyonèl yo, te gen ki te an kou, epi gen nan yo tou, donk anpil dosye koreksyonèl ki prè, n ap reprann avè yo pou pèmèt ke nou pase, nou, jan ke nou konn fè de, de.

Konprann ke depi 25 janvye m la pou kont mwen, nan kad yon, nan kad yon, nan yon jiridiksyon, e ke m ap likide, m ap, m ap trete lè dosye lè, lè pli urjan, men, e ki mete m, te mete m nan yon sitiyasyon, te kòm si m te yon, tounen yon esklav, paske avoka, ministè piblik, ki kote djòb ou ye veritableman, ki kote ou chèlbè, ki kote ou santi w konfòtab, se lè w nan syèj, se lè w ap bay rekizitwa. Se lè gen ensidan epi ou konsilte pou bay rekizitwa sou ensidan lodyans. Se lè gen eksepsyon k soulve, ou konsilte pou konbat eksepsyon an oubyen pou ou fè kò avèk eksepsyon an. Men si pa gen syèj, lè sa a se kòm si ou twouve w nan yon sitiyasyon ou pa ka santi w fyè dèt bon ministè piblik. Komisè espesyal komisè. E
n ap mande avèk popilasyon kontinye rete vijilan paske moman an egzije l. E se nou ki pou veye sou kò nou paske prensip la di ke se mèt kòk veye kò. E toujou travay de konsèr avèk lapolis e lajistis. Konnen ke tout moun ki la yo se sèvitè, se pou nou y ap travay. Yo vin travay avèk nou. E san nou menm, travay la pap ka rive abouti, objektif yo pap ka rive atenn. Pa bliye ankò, pap janm gen lapè san lajistis, e pap gen jistis san patisipasyon nou tout kòm sitwayen, kòm aktè, kòm temwen okilè, kòm temwen orikilè, auriculaire. Kòm m pa konnen, kòm moun ki vin la pou denonse moun, kòm moun ki viktim, ki pran kouraj yo a de men, ki pote plent, e paske se lalwa ki di, lè w santi w leze nan dwa w, ou kapab pote plent kont agresè ou a.
Mèsi komisè. Ayibopopo.
Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1100 Madaeus la. Lèw fin abòne, Klike sou ti klòch la pou resevwa notifikasyon a chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, pataje l tou avèk zanmi w.